Lajan se youn nan pi gwo materyèl ke Yahweh ka bay lèzòm konesans pou l kreye. Mòso papye sa a tèlman enpòtan nan mond n ap viv la, si ou pa posede l, yo rele w malere. bouda chire. Gen lòt moun ki fè metafò ki rele l pe dyòl. Selon Toto nesesite, menm si w lèd, depi w gen lajan, yo rele w ti pouchon. Donk, se pou moutre w ki pouvwa lajan genyen nan mond lan. Se tout pouvwa sa a lajan genyen ki fè anpil nan nou tounen nomad ap imigre de peyi an peyi ala rechèch de ti bonnonm sa yo rele lajan an. Se nan optik sa Carltubetv pote videyo sa pou ou pou enfòme ou peyi nan mond lan ki peye plis kòb lè wal travay ladan yo. Pran san w, pran tan w, an n al fè vwayaj vityèl sa ansanm. Si w poko abòne avèk nou, n ap di w fè sa kounya pou w pa ret atè, paske avyon an pral dekole. Bonjou, bonswa tout moun! Byenvni sou chanèl paw la ki se Carltube TV. Nap di mèsi avèk tout fidèl abòne nou yo. Ou menm ki poko abòne avèk nou nap diw aprè w fin gade videyo sa, klike sou bouton abòne an e aktive klòch notifikasyon an pou kapab toujou rete okouran lè nou poste yon nouvo videyo. 10 peyi nan mond lan ki gen pi gwo salè an 2021 an la. Enfòmasyon update. L'OCDE, ki se L'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique, se yon òganism de kouperasyon entènasyonal ki fonde an 1961. Aktyèlman, li gen 37 peyi, e objektif òganizasyon sa a se kowòdone politik ekonomik de peyi ki fè pati manb li yo. Ebyen, pou ane 2021 an la, òganizasyon sa a rann vèdik li. Sou 10 peyi nan mond lan ke salè yo pi gwo pou 2021 an la. Vèdik sa baze sou PIB pa abitan. Lè nou di PIB, se yon akwonim ki dezinye Pwodui Enteryè Brit pa Abitan. Konkrètman, li saji de yon sistèm ki pèmèt yo mezire aktivite ekonomik de yon peyi e baze sou revni mwayen de sitwayen peyi sa yo. San pèdi tan, ann ale pou nimewo 10 lan. Lostrali Lostrali se yon peyi ki sitiye nan emisfè sid. Men, yon grann pati de sipèfisi l kouvri pi gwo pati ki nan oseyan. Li genyen 6 milyon kilomèt kare. Donk, Ostrali se yon peyi ki gwo anpil. Li genyen 25.6 milyon dabitan, avèk yon PIB de 1.480 milya de dola an 2021 an la. Li se twazyèm pwisans ekonomik nan tout planèt la. Donk, se pa yon ti peyi. Valè katouche Ostrali pou 2021 an la, se 51.885 dola pa an. Nimewo 9, Le Qatar Qatar se yon emira arab ki sitiye nan Mwayen Oryan, ki pa tèlman gwo, ki sitiye nan Gòlf Pèsik. Li gen yon sipèfisi de 11,586 kilomèt kare e li genyen 2,3 milyon abitan. Valè ka touche pa ane Katan se 52,751 dola. Nimewo 8. Lisland. Se yon peyi ensilè de Ewop di Nò. Li sitye nan Oseyan Atlantik lan la. Se yon peyi ki fè frèt anpil. Li gen yon sipèfisi de 102 pwen.

189 mil ewo. Nimewo 7. Le Danmak. Danmak se yon peyi ki sitye an Ewop di Nò. Se yon nan peyi Skandinav yo. Li gen yon sipèfisi de 2 milyon 210 mil 579 mil kilomèt kare. e li genyen 5.8 milyon dabitan. PIB li evalye a 76 milyon 962 ewo. Pa bliye, done sa yo kapab chanje de moman a lotre. Valè ka touche Dànmak pou ane 2021 an la se 58 mil 439 mil ewo pa an. Nimewo 5, Lèzetazini Damerik Se yon peyi transkontinantal. Kote majorite teritwa li sitiye ann Amerik di Nò. Li genyen 330 milyon abitan k ap viv ladan l. Lè nou di 330 milyon, se yon chif apwoksimatif, paske Lèzetazini li difisil pou fè yon statistik pou di men ki chif egzat de konbyen moun k ap viv nan peyi sa. Sèl sa nou konnen, moun yo anpil e li difisil pou yo ta fè yon denonbreman. Li gen yon PIB ki egal a 900 milliards de dollars. Valè ka touche Ozetazini pou ane 2021 an la se 63,051 dollars pa an. Nimewo 4, La Norvèj. Norvèj se yon peyi Europe du Nord. Li sitiye a lwès e nòdwès de la Peninsul Scandinave, ke l pataje avèk la Suède.

Valè ka touche an Irland pou ane 2021 an se 79,669 ewo pa an. Nimewo 2, La Swis La Swis se yon peyi ki sitye an Ewop Santral. Li genyen 8,5 milyon dabitan. Li mezire 41,285 kilomèt kare. Gen yon PIB ki egal a 653 milyon 471 ewo. Valè ka touche an Swis pou ane 2021 an se 81 mil 867 ewo pa an. Nimewo 1, Le Luxembourg Luksanboug se yon peyi ki sitiye an Ewop de Lwès. ki pa gen aksè a la mer, sa vle di, peyi sa li menm ki pa gen lamè ladan l. Li genyen 626108 abitan e li gen yon sipèfisi ki mezire de 2586 kilomèt kare. Demografikman palan, se yon ti kal peyi. Pa vre guys? Dayè, se nasyon ki pi piti an Ewop ki mèt tèt li. Lè m di mèt tèt li, sa vle di li pran endepandans li. Li gen yon PIB ki egal a 200 mil milyon dewo. E valè katouche pou ane 2021 an o Luksanbou se 109 mil 602 ewo pa an. Ki fè de li premye peyi nan top 10 lan kote salè li plis elve konparativman avèk lòt peyi nan mond lan.

Yon gran mèsi a tout moun paske w te gade videyo sa jiska lafen e ki pral ede nou pataje videyo sa. Mèsi! Ou menm ki poko fè pati de fanmi sa n ap envite w abòne avèk chanèl la pou w pa rate youn nan videyo nou yo. Babay! N ap wè ankò pou yon lòt videyo.